Fanm nan toujou konnen ke mwen gen madanm mwen. Youn nan tò mwen genyen, m aksepte l. Grenn sa m konnen m te fè m te fè l damou. Men, afè madanm mwen m pa t janm kache l. Youn nan bagay m sonje, m sonje yon jou, li t ap vin kote m. Madanm mwen t apral nan dra li tankou l t apral nan dra paske madanm mwen te gen yon maryaj pou l ale. Lè sa m sonje ke m kwè se te maryaj yon kouzen m, m pap site non kouzen an la pou paske kouzen an pa moun ki nan afè zen bagay sa yo. Epi li di m, m sonje madanm ou, mwen te gen yon rad devòlte sou mwen, paske Christelle ekri non m, tout non m sou kò l.

Lè li te mande m eske mwen aksepte. Se sa li te mande m. M di, just fè afè w Christelle, bagay sa yo, fè sa w santi sa ap fè w byen. M sonje jou sa, sa sèlman m te di, m di ou imajine w ke jan Ayiti ye la, Ayiti pa bon, gen 42 la, w pral depanse l nan tatou? Li dim li vle fè li vle ekri non nonm pou sa pou li vle ekri nonm bagay sa yo m di ebyen ok ou mèt fè tatou lè tatou fin fèt li fè videyo eksetera l voye ban mwen bagay sa yo men kote m te ye avan pou m montre w ke Christelle ap bay anpil manti Kris te rankontre ak madanm mwen, ki ta pral mete rad nan dray. Paske m sonje lè sa a, madanm mwen bezwen yon kote pou l al bay rad dray nan, vit vit vit. Jis nan lè sa a, m sonje m ap kriye sou li, m di l, kote ou te ka al bay rad dray la, se nan Bristou. Madanm mwen se yon chat yon pil. M di l, kote ou te ka al bay li nan Bristou, men nan Bristou pa w a fè de jeneral, gen yon gwo nèg ki rele jeneral. Si w ale, ou pa konn si w ap tounen baz la. Li di, a m pa prale. Non, non, non, non, e pa vre. Misye se plis moun ki vole l ke se pa, se, se, se blag m ap fè avè w bagay sa. Epi mwen menm mwen soti. Kounye a, lè mwen menm m t al jwenn Christelle ka kouzen l yo, paske m pa t di m ka kwaze Christelle lòt kote, se ka kouzen l yo swa nan yon otèl. Lajan di la kouzin li di lèl pran moto epi li di ah m kwaze madanm ou wi madanm mwen madanm mwen avèk yon rad nan menl mwen kouri bouche tatou an poul pa wè. Ok so madanm ou ap viv ayiti oubyen li tal fè vakans?
Non madanm mwen te ayiti nan moman sa. Li tap viv ayiti nan moman an. Wi nan moman sa li man mi bay. Ok ok. Kounya epi m di l a mèsi anpil paske madanm mwen son moun pa padone fasil, madanm mwen son moun ki difisil, se pa yon moun ki renmen zen, mèsi anpil dèske w fè sa pou mwen. Li di m kon ou li di m ke ou konnen m pa tap fè m dlo bagay sa yo. Li di m pa gen pwoblèm. Sa kontinye. Mwen se pou m fè istwa a pi kout, men sa k vin rive brother. Gen madanm mwen mwen fil pou li. Ti mesye m yo, yo menm, menm lè m te gen, m te gen youn ki te gentan isi, men ti mesye m yo te gen paspò ameriken akoske mwen menm mwen se yon, mwen se yon sitizèn, mwen, mwen, mwen gen paspò ameriken. Depi w ameriken otomatikman, yo ameriken. M te, m te gentan jere l sa yo. Kounye a lè dam nan ap vini, m di, m di l, Chris. Dam nan ap vini, dam nan ap antre usa kanmenm kanmenm bagay sa yo lè dam nan vini bagay yo ap vini m pap ka jere pase lè sa ki pou travèse sendomeng m di m pap ka m pap ka jere tout bil m pap ka gen bagay m pap ka fè m ap oblije lage pye m lè sa Christelle bwè klowòks li endispoze yo mennen l ka doktè
Pandan w di l, pandan w di l w ap kite relasyon an. Non, m pa di non, m pa di madanm m, m pa di non, m di l ok madanm m ap vini, se sa m vle di l.
Wi, ou di w ap oblije lage pye w, sa vle di nan langaj an blòdè, w ap kite avè l. Wi, wi, men, men, men, men pou m onèt avè w, Sa vle di m ta bal ti tan paske madanm nan se li potko rive usa. Sa vle di an nou di se yon bagay ki se nan fiti. Kounya la lè li vin reprann epi map pale avèl epi alò genyen di ok kèk moun ki vin antouraj mwen moun yo di m pou mal moun yo di mwen mal fè paske ou pa lage pye w nan yon relasyon konsa sitou lè moun nan damou. Moun yo di m ou te ka bwose ba yo, ba epi m di bon mwen se mwen ki dirèk m pral ba yo la dirèk. Kounya la lè ba yo pwòch, m sonje lè m di l ke dam nan gen pou l vini, li di m bonjou m sonje l endistwo se son alò moun sa m pa p sonje sa se yon kretyèn li se yon moun m te ka di se ede l te konn ede m, se pa yon moun ki ta p renmen non l site nan ken m pa p site non l. Se li kouri ka, se li ki te toujou kouri ka doktè. Tout pwoblèm yo epi manzè endispoze. Lè m di ke ba yo pwòch, nou pap ka pale jan m te pale yo epi l ap kounye m di m Christelle endispoze. Lè Christelle revini, Christelle al l ba m dwèt nan oksijèn, lè l vini epi m ap pale avè l, bon, depi moun nan endispoze kounye a ou oblije bese w pou la moun nan pou moun nan remonte l eksetera bagay sa yo. E pi lè misye vini, epi m ap pale avè l, lè m di vini a, vle di gen konesans, se sa m vle di w. Lè Christian gen konesans epi m ap pale avè l, m ap di Chris, l ap difisil anpil, anpil, anpil, anpil. Paske mwen menm, pou mwen menm madanm mwen se yon FBI. Gen moun ki pat pale ni. Li tap konn enfòmasyon yo kanmenm. Men a lepòk madanm ou pot ko konn, li pot ko konn de Christelle. Non non madanm mwen poko konn anyen de Christelle. M di madanm mwen se yon FBI, lap difisil anpil pou m nan yon relasyon konsa pou madanm mwen pa kenbe m. Sitou m pral viv nan menm ka madanm mwen. Kounya la epi li di m non nap ka jere tout bagay sa yo, ann ann kenbe sa ki. Ok madanm mwen vin antre usa madanm mwen vin antre isi relasyon an toujou la pandan ke m te kon konvèzasyon mwen menm avèk yon patnè m ki rele misye ta bon m ap site non misye misye rele James yon bon blòdè m epi m t ap bay misye yon manti Men ki kont mwen. Lè m di yon manti sa sa vle di ke se yon manti Christelle te fè m bay. Christelle te di m ke li pa vle lòt moun. Bon, gen yon moun k ap regle yon mouvman Meksik pou Christelle. Men Christelle te vle ke tout moun konnen ke se mwen k ap regle l. Kòm, paske se mwen l renmen. Èske ou konprann? Sa vle di ke si l vwayaje se mwen k fè l vwayaje. Men, onètman se pa mwen, m pa gen okenn rapò pou mwen avèk. M pa gen kòb nan moman pou m ta fè sa. Ok.
Li li Li m pa sa fè bagay ki travèse. tap regle li jis mete kredi a sou sou do w pou ka Sou non m. fè Li di bèl li fè devan manman fanmi, devan l. sa. Wi, li paske se mwen l renmen, se se se mwen l se mwen l kenbe.
Ok. Kounye a mwen mwen menm m ap pale a James epi move chans pou mwen madanm mwen ap tande.

Pou rive nan mwa pase a, nou di zòn septanm oktòb. Fen septanm rive nan oktòb. Fen septanm, e se lè a madanm ou kòmanse e al tande konvèsasyon an ke l vin tande de, li vin konnen de Christelle. De Christelle.
Se sa k fè madanm mwen konnen de Christelle. Bon, mwen menm ou konnen antanke gason, nou met may, nou konvenk madanm nou, nou fè l konprann ke, sa l ap tande a se pa yon verite.
Ok. E pi, kounya la, m vin santi ke madanm mwen pa merite tretman sa m ap ba l la. Ki tretman m ap ba l? Se yon tretman ipokrit. Lè m di w ipokrit, menm lè ke m ap rele l, an nou di ke m ap rele l bebe, m ap rele l cheri, e love a mix m ap ba l, se pa paske m nan pwoblèm non. M santi m ap viv youn nan meyè moman nan vi m, pandan m ap viv sou tè sa a. Dam nan fè map viv, sitou m gen 2 timoun mwen yo ki gran ki banm afeksyon e dam nan gen anpil lanmou, m vin santi map viv meyè moman nan vim nan sou tè a epi mwen egziste. Epi lanmò Mika vin banm anpil egzanp. M rele Christelle m di Christelle banm yon ti vòl. M oblije lage pye m. M di Christ map lage pye m, moman an se moman pou m al bay fanmi m. Tout rès sa k rete an. Pou m ba ou tout lanmou an san ipokrizi. Si ma, an nou di ke, si m ale, an nou di pou egzanp jan Mickaël, Mika t pale an, m prale avèk lanmou e m pa prale an ipokrizi. Sa sa sa se de semèn. Li di m, li di m ke, Daniel, m p ap pèdi ou. Si ou panse ou ka ale konsa, tout moun ap pèdi. M di sak fè tout moun ap pèdi yo. Li dim ke lap tèks madanm mwen. Jounen sa jounen sa m fè bòdè m ale m reset telefòn mwen m chanje nimewo m paske madanm mwen tap mandem sa madanm mwen nou te gen yon konvèzasyon yon lè pandan mwen travay madanm mwen dim youn nan bagay ki ka fèm fèm konfyans se poum ka bal paswòd telefòn mwen epi jou an m mande madanm mwen telefòn li tou m chanje nimewo madanm mwen Lè madanm mwen te gen tande konvèzasyon madanm mwen te rele Christelle sou telefòn pa l. Kounye a pou m retire tras telefòn pa madanm mwen an, mwen chanje nimewo pa m ak tout nimewo madanm mwen, m reziyen m pèdi tout sa k te gen sou telefòn, tout kontak, imèl eksetera, bagay sa yo, m di you know what, vi m m ap viv lan pi enpòtan ke sa yo, tout sa yo ka kreye se yon telefòn ou bezwen avèk yon konpitè pou kreye sa yo.

Nan semèn Mikayil mouri an. Ok so l kòmanse ap poste w pou moun ki konnen w ka ka fè pawòl la rive sou madanm ou. Youn nan sa l fè li tag on kouzin madanm mwen epi l tag madanm mwen. Men madanm mwen son sèl bagay li plis itilize se Facebook. Jou an, bon, se petèt pou wè m madanm nan ap tande m la, m sere telefòn madanm nan. M anvan ke telefòn nan pèdi. Ok, bagay m vle, mwen m vle bay tout verite, menm lè ke madanm nan ka toujou gen tout gwo gòj kont mwen, men m vle fè pa yon, m jis bay verite a sa k rive avèk li. Epi, lè ke. M fè tout moun rele Christelle tout antouraj mwen m gon gran frè m di l rele Christelle m gon moun ki tande de Christelle lè Christelle al kadoktè m di l rele Christelle pou mwen di Christelle retire video madanm mwen pa renmen video sa yo si video sa yo madanm mwen son moun ki renmen m men son moun ke si lap pran desizyon madanm mwen son moun ki madanm mwen pa nan anpil bgay kounye a aktyèlman la madanm mwen pa nan ankenn bri avè m madanm si gon moun kap soufri se madanm mwen ye paske madanm mwen pa nan jan de bagay sa yo. M di li, retire bagay sa yo, bagay sa yo. Kounya lè m ak ou frè m nan, m di frè m nan, m konnen w se yon pwofesyonèl, ou pale a Christelle, ou di Christelle retire l, sa Christelle di w? Christelle di m, chè tout sa m fè, sa pa mache, si m di ou menm, si fanm nan e fanm ou di, rele l. Nan moman m chanje, m sonje m te di w m chanje nimewo m, Christelle pa gen nimewo. M di kèt kouman m pral rele Christella. Sa fè Christella lage se la sa fè l lage foto m tout bagay sou Instagram se paske l genyen nimewo m, li ta gen kontak mwen l pèdi m. M rele yon patnè m ki rele James, menm patnè sa m sot di w talè a la, m rele James m di James desann alò li ta repre l m di James desann anba fè m pale avèk Christella. James di m yo m ap jere tout bagay James desann epi lè James fin pale ak Christella m di m gen yon mès m pran pale avè l yon jan m di yo baz sa w fè la a menm. Balaze menm tou baz sa w fè la. Li di m Daniel ou fè m mal, ou chanje nimewo w, m pa gen kontak ou. M pèdi kontwòl ou bagay sa w. M di l ban m yon ti kòl. Anvan w fè tout sa w ap fè yo, m pale, m bay l ti kòl mete sou. Mwen konnen li sou tiktak ya. Li di wi an m pa retire l. M di ebyen ou wè ou poko bezwen nèg ou. Nèg ou e pou li ou poko bezwen l. Epi li kriye. Li pete kriye. Epi li di mwen wè ou pi la retire l. M di men sa l ap fè pou ou. M di l ap pale sèf sof lè l nan travay. Travay nan nwit. M te di nan pwogram m ap pale men sof nan mo w ban m nan travay. M di m pap ba w nimewo m, m ap ouvri yon fo Instagram, m ap ouvri yon fo Tiktok, m ap ba ou yo. N ap pale ladan l. Kounye a li di m li aksepte pa gen pwoblèm. Depi l genyen m se sa ki enpòtan pou li. Wap tande m brother? Bro, wap pale la nap tande, pèp la ap tande w nèt la Daniel, tout pèp la ap tande w. Ya, kounya la, kounya la nou kòmanse pale nan nou fon ti Instagram, m ba, sèl li menm mwen, sèl li, m pa menm kwè m follow l menm, li just follow m, sa vle di nou m fè.